Di a se avèk anpil plezi nou ap salye w depan de kote w ye a. Sou demand anpil zanmi ki te swiv yon analiz nou te fè nan moman ke yo te pwomèt yo ta pral libere Guy Philippe la, jan Guy Philippe te pale, epi nan analiz sa nou te fè l antre Guy Philippe e Moïse Jean Charles. Anpil jèn te vrèman enterese, anpil moun e koute odyo sa ke nou poste sou fòm videyo, li nan kanal la, si w enterese w ka toujou al gade l. E la yo te wè se yon ka ki vrèman enteresan. E yo mande m a ment repriz, nou ta renmen ke ou fè yon pale dirèkteman de Moïse Jean Charles de bon e de movè kote. San ensiste a mèt repriz, yo di m sa, men m retarde pou ke mwen ta fè sa. Premyèman, se pa m pa mye plase pou sa, mwen pa yon jounalis tantou kòm mwen di l, e men li toujou bon antanke jèn pou ke ou bay opinyon w sou sosyete a, pou w patisipe de manyè pozitiv nan sa ki ap fèt nan peyi a. Se konsa, vrèman, mwen, kòm yon obsèvatè ki ap gade konpòteman Moïse Jean Charles, ki ap gade konpòteman tout òm politik yo, epi jounen jodi a, mwen chwazi pou m pataje odyo sa sou fòm videyo ansanm avèk nou. Avan ke mwen pale sou kat pwen fondamantal yo, mwen vle di nou yon bagay. Mwen vle ke ou menm ki se fanatik Moïse oubyen ki ap swiv Moïse Jean Charles de prè, nan fen videyo a map di yon choz si Moïse Jean Charles te fèl nenpòt lè ta gen eleksyon nan peyi a li patap gen pèsòn ki tap ka vin prè de li e menm peyi a tap deja klè ke pa gen konparezon pa gen eleksyon men se tou mete Moïse Jean Charles kòm prezidan men malerezman Pou yon rezon ou pou yon lòt selon mwen menm Moïse Jean Charles pase a kote de but sa. Ok mwen pa di li pase a kote de eleksyon men m di li pase a kote de rezon valab lan sa si l te pwofite l. Ann ale byen vit. Just avan nou pale de 4 pwen yo m ta renmen di w Moïse Jean Charles Se yon òm ki fè anpil efò, ki fè anpil sakrifis pou ke l devni pèsonaj an sa, pou l konstwi pèsonaj la, li travay anpil. Li fè anpil èrè, men kant n ap konpare l ansanm avèk ansanbl de politisyen kowonpi jenerasyon n yo, Anfen, li menm ou ka toujou bat bravo pou li, paske pèsòn pa pafè, sitou nan sosyete ayisyèn sa a, fòm politisyen ke nou genyen yo, e Moïse Jean Charles, malgre tout erè l yo, men kanbenmèm, rete ba l valè l. Paske ou pa ka nan yon sosyete pou ke tout moun ki ap fè la une de l'actualité, se son des personnes Kowonpi, se moun sosyete a deja itilize kòm deskatab, ok, deskatab ki pa kapab resikle, an n di l konsa, nou pa vle di mo a dirèkteman, men yon pwodui deskatab e ki pa resiklab. Ok, Moyiz Janchal fè tout efò l pou ke li fè diferans lan. Ebyen jounen jodi an, se pou motif sa, parapò jan ke l travay tèt li pou l rive sa li ye jounen jodi a, nou chwazi pale de li. Lòt yo nou te gen dwa pale, men m pa la vrèman pou ke m pral fè yon analiz de yon moun, epi tout sa m prale se m pral pale de ou, se la negativite. Non, m pa oblije al fè sa. Se pa se ke m pa oblije al detwi ou non, mwen menm m pa oblije al vann sosyete a sa. Pou ki rezon m bezwen pale de ou? M paka yo bezwèl pale de ou. Ou deja pa bon rete nan soy yo kowonpi tout moun konnen ou kowonpi m paka al pale de ou nan tout salte m paka al pale de ou men pou vike mouri Jean Charles malgre tout erè ke l ka komèt men jis kounya li gon gran diyite li gon moso respè devan tout piblik la ebyen poukisa mwen menm mwen paka ba li se pou rezon sa jounen jodi a mwen ap pale w de 4 pati e 4 pwen fondamantal ke. Platfòm Pitit Desalin dwe travay yo pou ke yo devni reyèl e pou ke yo modifye sa k dwe modifye pou yo kapab reyalize yon yon rèv ke yo genyen. Premyè sa ke nou ap di, se manifestasyon yo. Moïse Jean Charles se yon òm ki pwofite anpil de manifestasyon. Dayè li vin popilè plis atravè de manifestasyon. Men kounye a kisa ki gen? Manifestasyon yo anpil fwa objektif yo toujou bon ok, toujou gen yon motif ki sèten ke li ap fè manifestasyon yo. Men kant wap manifeste konsa, li bon lè w fè 3, 4 jou nan yon manifestasyon sere sere ke tout bagay fèmen, dwe gen yon rezilta. Men pou Moïse Jean Charles, li toujou difisil rezilta a 90 pou san rezilta yo pa vini. E lè rezilta yo pa vini, Moïse Jean Charles rive nan dènye lè yo, li fè silans, li pa pale paske sa l ta atann lan li pa rive, li tou pa di anyen. Ebyen sa k pase? Advèsè yo vini, yo kontredi, yo kontrefè sa ke li menm li te ap tante fè a. Ann imajine ke li t ap fè yon manifestasyon pou dola ki monte trè wo, epi popilasyon an pa ka achte l tiaske dola desann. Epi pandan ke l lanse manifestasyon an, pèp la pran lari, yo bloke tout bagay, epi yo fè twa jou peyi a bloke, epi an konklizyon, li rive yon lè, li kanpe, popilasyon an kanpe epi dola rete nivo l te ye an epi aprè Desal pa pale sa k pase kounye a lòt mesye yo pral vin di a li pa t pale ou pa wè l te kanpe manifestasyon l pa pale paske bouch lòt yo negosye ansanm avè l sa l t ap chèche al jwenn li la yo kontredi manifestasyon se tou nòmal nou pa t ka ret nan lari a nèt li ka kanpe men sa k te enpòtan Manifestasyon an kanpe men w kenbe popilasyon an an enfòmasyon. Moun ki te avèk yo ou ba yo de motif pou ke ki koz manifestasyon an kanpe, si nou ap reprann, si nou pap reprann, men nou aksepte ke nou echwe, la ok piblik la konprann ou epi wap Avanse. Sa se yon premye pwen. Premyèman sa ke nou di pou manifestasyon an li ka fèl, men si li fèl fòk il travay pou objektif la yo atend li. Si objektif la pa atend an tou li sipoze toujou kenbe piblik ki te akonpanye la an enfòmasyon. Dezyèm bagay nou ap di, se ke Moïse Jean Charles bezwen amelyore kominikasyon l ansanm avèk piblik li a. Moïse Jean Charles gen yon piblik ki renmen n, Moïse Jean Charles gen yon piblik ki ap bay anpil love, men poutan love la pa retounen jwenn piblik la jan l ta dwe jwenn li. Kòman n te ka rezime sa? Sa vle di manke entèraksyon antre platfòm pitit Desalin e patizan platfòm nan. Pou ki rezon? Moyiz Janchal itilize plis medya tradisyonèl yo, an nou di televizyon epi radyo pou ke l bay yon pwenddeprès, pou l bay opinyon pa l ki pa ta dwe. Moïse Jean Charles se yon òm ki renmen teknoloji, ki pale anpil de la teknoloji, men gen yon prensip de baz, yon de eleman ki vrèman eleman de baz ki pwouve kèlke choz ke li pa aplike yo. Platfòm Pitit Desalin te ka gen yon paj Facebook, yon kanal YouTube, li sou Instagram, menm jan m panse ke l ka sou Twitter. E de la, li bezwen yon ekip jèn ki akonpanye l, ki ap travay ansanm avè l pou poste videyo, poste mesaj, tout sa ke l vle di, e gen jounalis pa l pou fon antrevi, pou poste non de ak patizanri, men tout sa ki enpòtan pou platfòm nan, tout sa ke senpatizan yo bezwen konnen. Ou an swa, Piblik ayisyen an dwe konnen deli e de platfòm nan. Lè konsa, piblik ou an al konn kote pou yo jwenn ou, lè yo gen yon kòmantè pou yo fè bezwen reyaji y ap gon kote pou yo ale, lè gen yon mesaj ki ap veyikile y ap konn kote pou y al verifye si sa k ap di a si se vre ou non. E se t ap vrèman enteresan, ou gen yon mesaj pou w fè pase a nasyon an, Epi avan ou di ou ba li l a jounalis yo, epi ou poste l sou paj ou. Ok, ou poste l sou paj platfòm Pitit Desalin nan. Lè sa tout moun ap deja konnen tout enfòmasyon yo bezwen, y ap jwenn li la tout sa w ap fè ou poste l, epi piblik ou a ap reyaji ansanm avè w, ekip la la pou obsève kòmantè yo, pou reponn piblik la epi pou kenbe piblik ou an enfòmasyon epi lè sa love la li menm li aprale li ap retounen dout yo gen yo ap jwenn ou menm ke w pa jwenn ou fizikman men la yo ap kòmante epi an sanblan de moun ki ap travay yo yo ap analize yo ap kesyone platfòm nan epi repons yo ap bay a piblik ou a se t ap vrèman bon pou platfòm pitit Desalin twazyèm pwen an se kisa li ye. Sa gen dirèkteman a wè avèk Moyiz Janchal a platfòm Pitit Desalin. Se enpwovize. Moyiz Janchal se yon òm ki efòse l anpil, men an menm tan nan ka de enpwovize se yon pwoblèm drastik Moise Jean Charles renmen enpwovize anpil. Moise Jean Charles ta sipoze konprann ke platfòm Pitit Desalin pa vle di Moise Jean Charles. Se sur ke li se òm ki pi popilè nan platfòm nan, men l gen yon gwoup de pèsonaj ki kache dèyè do l. Ebyen, pou ke platfòm nan byen fonksyone, bezwen gen yon kredi ki bay. Sa vle di kant gen yon mesaj ki dwe pase a piblik la, Moïse Jean Charles dwe chita ansanm avèk manb platfòm nan pou yo diskite, pou yo konnen sak dwe di ak piblik lan e sa ki pa dwe di. E lè mesaj la rive nan piblik lan pou ke piblik lan li menm li aksepte l. Si piblik lan pa aksepte l, li pap echèk Moïse Jean Charles, lap echèk platfòm nan paske sa te diskite. Men kant Moyiz Janchal ap enpwovize, gen choz ke l pral di ki pral fè enpak sou platfòm nan, ò fè enpak sou platfòm nan se fè enpak sou chak manb platfòm nan. E lè sa gen moun ki pral fistre, gen moun ki pral chwazi pou yo demisyone e gen moun ki pral kòmanse pale sa yo pat dwe pale. Imajine lè moun anndan kay ou ap pale de ou. Li ka bay mil manti, men l ap difisil pou moun deyò aksepte ke se manti paske se moun ki anndan kay la, se moun ki konnen. Sitou kant l ap melanje verite avèk mansonj, ayayay, se pwoblèm nèt ebyen Moïse Jean Charles dwe fè le mieux pou ke li pa enpwovize, li pa obligasyon si yo poze yon kesyon pou bay yon repons, sitou siw santi sa gen awè avèk tout yon yon antite, fòk ou pridan, gen kesyon yo ka poze w a wi nap vin ak repons lan men fòk ke nou chita ak platfòm nan poun diskite sou sa Ou pa ka van anyen de mal. Sa pa vle di ou pa konnen, ou pa kapab. Men jis pou ke pawòl ki vini, paske ou soti tou kòm pòt pawòl Platfòm Pitit Desalin, pou ke sa w di an, li pa pawòl pa w, men ke se pawòl Platfòm nan. Ou bezwen travay pati sa. Katriyèm e dènye pati. ki se jèn yo. Moïse Anchal di ke li renmen lajenès, li vle travay avèk lajenès, li bezwen pati a grandi. E nan pati Moïse Jeanchal la, nou de gen dwa di òm ki pi vizib moun konnen byen se Moïse Jeanchal, ki li ta sipoze travay pou rann pati a plis vizib. E pati a pa ta sipoze sèlman vizib konsa ann di pou moun ki ap swiv e. rezo sosyo yo pou moun ki ap swiv medya yo men l ta sipoze rive sou peyizan yo sou moun ki pi lwen yo sa sipoze fè travay sa yo men pou l fè l Moyiz Janchal bezwen ankadre jenès la pwouve sa pou ke Moyiz Janchal pa yon reprezantan ak tif nan tout depatman yo de platfòm pitit Desalin. Li pa ka konsa. Moyiz Janchal pa 10 moun, li se yon sèl moun. Ebyen, li sipoze vrèman travay avèk jèn yo nan tout depatman yo pou si genyen pou reprezante, fò ke nan depatman yo li gen de jèn ke li konfye, de pèsòn de kapasite, de potansyalite ki kapab Fè platfòm nan avanse nan rejyon k plis rekile yo pou moun yo rekonèt platfòm nan, pou ke yo wè sa ki ap fèt, pou ke yo akonpanye, m panse sa a se yon travay ke yo dwe repanse. Pran jenès la mete l o travay ansanm avèk pati an, epi devlope yon ansanm de aktivite ki pral rann aske li ateri nan tout depatman nan peyi an, m panse sa fondamantal. Pran jèn yo, paske si jounen jodi an w ap demontre ou vle yon nouvèl Ayiti, men depi kounye a fòk ke nou wè ki ekip ki dèd ou. Moyiz Janchal toujou parèt pou kò l. Fòk ou gen yon ekip, fòk ou pwouve, gen moun ki akonpanye w, moun ki dèd ou. Pou ke piblik la vrèman ba w kredibilite, pou ke yo wè moun sa yo ki kache dèyè dola reyèlman, èske se yon sanm de moun ki gen, e ke nou ka bay kredi, se yon sanm de moun ke nou ka fè konfyans, yon sanm de moun vrèman ki ka mennen peyi a nan destinasyon kote nou menm nou swete a. Sa se yon choz ke Moïse Jean Charles dwe travay. E si reyèlman platfòm nan travay sou 4 eleman sa yo ke nou di a, nou panse ke y gen anpil bagay ke yo kapab fè. Jounen jodi a anpil moun doute de Moïse Jean Charles de pozisyon l ansanm avèk gouvènman Ariel la. Se nòmal yon moun ka doute menm jan mwen menm mwen ka doute. Pou ki rezon? E lè w pral gade konpòteman Moïse Jean Charles ansanm avèk gouvènman Jovenel Moïse la e konpòteman l avèk gouvènman pwovizwa Ariel la, se de bagay nètman diferan. Men poutan mwen menm antanke analist, tou kòm mwen di w mwen se yon reyalist, m pa fanatik, ki sa ki pase? Mwen gen yon analiz ke m fè. Lè m pral gade Moïse Jean Charles e sou gouvènman Preval la, Moïse Jean Charles sou gouvènman Martelly a, Moïse Jean Charles sou gouvènman Ariel sa la, gouvènman tèt anba sa, sa vle di se 3 pèsonaj konplètman diferan. Men 3 pèsonaj sa se yon pèsonaj chak jou ki Gon transfòmasyon ki ap fèt sa vle di Moise Jean Charles ap travay tèt li pour le meilleur ok lap modifye de konpòteman li ap aprann li ap rejete sa ki pa bon li ap aprann li ap aprann paske tande yon diskou de Moise Jean Charles lòske li te ansanm avèk Preval lòske li te avèk Martelly E jounen jodi a se 3 pèsonaj diferan. Sa vle di se yon òm ke nou ka felisite l, ki dakò pou l aprann, ki dakò pou l chanje anpil bagay. Se nan optik sa k fè m ka di jounen jodi a byen petètre se yon politik ke l gen dwa itilize pou ke l chwazi. Li pa fè manifestasyon ankò, li pa pale de manyè amè jan li te konn pale yo ankò, epi l pran yon pozisyon. Men atansyon, si ke ou pran pozisyon sa tou, se la map pale nou de pwoblèm de kominikasyon. Fòk ke ou kapab vini pou bay piblik ou a yon detay pou enfòme piblik ou an ke m te gen tèl konpòteman oparavan, men pou ki bi mwen te genyen l, jounen jodi a m pran tèl pozisyon, men pou ki bi mwen pran l. Ok sè paske m ni nan gouvènman se pa ni paske swa m apresye gouvènman ebyen se pou tèl rezon oubyen m apresye gouvènman se pou tèl rezon m pran l lè sa piblik ou an ap klè de sa ke w pase pou yo a men imedyatman ou menm ou pa bay enfòmasyon ebyen advèsè la li menm l ap bay pou ou e lè l ap bay li p ap vin pale byen tou l ap toujou vin kontredi kontrefè. E lè sa tou li ap mete fanatik ou yo an dout. E gen anpil nan yo tou ki gen sèvèl yo vrèman fèb moun ki pa gen fondman danaliz fanmi w ap pèdi yo. Se sou kontèks sa li bon pou ke ou gen yon kanal pou ke ou enfòme pou piblik ou ou rete konekte ansanm avèk yo. Kounya la mwen te fè nou yon pwomès m te di nou nan fen videyo a map di nou yon choz si Moise Jean Charles te fèl nan eleksyon ki ta va gen nan peyi a la aprè lamò Jovenel Moise pèsòn pa tap ka rive nan prent zong pye Moise Jean Charles se kisa l ye an brèf Jovenel Moise pase 2 zan edmi, prèske 3 zan nan pouvwa, kote li kòmanse trè mal, bagay yo prale de mal an pi, trè movè. Men lòske l rive yon moman, li vin tèlman pase yon pèsonaj ironik kote tout sosyete a wè l yon lòt zye, menteur, sesi. E li t ap mennen yon batay ki te ekstrèmman difisil paske lè w gen yon medya ki kont ou, ou gen tout ansanm de radyo, batri sa ki leve kont ou, mizisyen, tout mesye sa yo, m ekskize m oprè kèk mizisyen men anpil nan yo enfiltre. Li, batay la vin soti difisil. E, Jovenel Moïse antanke yon pèsonaj entèlijan, li chwazi pou l ekri non l nan listwa peyi Dayiti nenpòt kòman. E rapid vit nan ti rès tan k rete a, avèk anpil presipitasyon, li ap touche nan tout depatman yo, nan tout lye yo pou l fè yon bagay pou l make listwa. E m gen enpresyon se yonn nan bagay ki koz lamò l. Rapid, msye gen chantye, li gen minis Nader, e, Nader anpil felisitasyon enjenyè Nader anpil anpil felisitasyon ou en nòm konpetan en nòm de valè ke m rete apresye l anpil pou sajès li pou bòn volonte l pou devouman m panse si misye te nan gouvènman byen oparavan anpil bagay te ka reyalize e m swete ke misye benefisye kèlke choz nan nouvèl gouvènman k gen pou gen yo epi Nader akonpanye misye kote li pral ba yon rezilta an brèf Dèlè. Kounye a, si Moïse Jean-Charles te entèlijan, aprè lamò Jovenel Moïse, li t ap rete nan pye gouvènman sa pou ke li efòse yo pou yo kontinye ansanm avèk travay Jovenel Moïse t ap fè a. Ou te kont Jovenel Moïse, men w pa t. kont pozitivite a, ou te kont sa ki negatif yo. Ou te yon advèsè fawouch pou li. Men ou menm, ou se yon òm ki ap pwone pozitivite, ki ap pwone sa ki bon pou peyi Dayiti. Ebyen nan ka sa, ki sa Moyiz Janchal te sipoze fè? Li te sipoze efòse gouvènman an, fòse yo pou ke yo menm yo kontinye ansanm avèk tout travay Moyiz, Jovenel Moïse te ap fè. E la piblik ki t ap swiv Jovenel Moïse la t ap vin akonpanye l paske yo t ap wè vizyon n reyèlman se vizyon pou chanjman Dayiti. Paske Jovenel te antame pou l fè wout, pou mete limyè nan peyi an, pou amelyore agrikilti, sa yo se baz devlopman sosyete a. E m rasire m si ke li te pran tout sa yo an konsiderasyon, li te ap fòse gouvènman fè l, piblik la t ap vini dèyè l e m pa kache valè w. Nan eleksyon ki t ap gen pou fèt la, pèsòn pa t ap kab anpeche ke Moïse Jean Charles vin prezidan. Ou kab kòmante, di sa w panse nan tout analiz ke m fè a. Di, di mwen si w renmen l, di sa w pa renmen ki di e di kèk bagay ke m ta dwe di ke m pa di. Pataje video a silvouplè fon zanmiw tande tag yon fanatik Moïse Jean Charles epi nap avanse merci se zanmiw Steker Clefa tchaw tchaw.